Kèt mesye. Sa gen kòman m chita la pou kont mwen menm, m pap regle anyen menm. Ki ti jèn yo nèt ki te veye a menm? A, m ta fè yon jan tou m deplase tou non. Kèt, tout bon patnè m yo konn pran plezi avè yo, m pa wè youn nan yo menm. E kounya, sa m pral fè menm? M pap fè anyen non, m ap reziye m, m rete la menm. Ap toujou kontinye pran ti plezi maledi yo. Ap toujou kontinye fè krèy nou, ou konnen.

Tout nèt ale menn yo vide peyi a menn sèl nou k la menn. Ah monchè bon mwen m poko konnen si m pap retounen ankò non menn paske yo di peyi a pyeje menn jes Si pyeje? e sak fè la ou wè papa yon bwa kote m oblije ap mache ansanm avè menn paske m pa ka di m pral mache ansanm avè zam menn yo pral pran m pou gang. Ah bon ou konnen. Ebyen se sak genyen sak genyen nou mache avè yo ou konprann.

Se bel la nan fon ti kanpe isi a la e gen pil ti vole nan zon nan mpa gen kontrol. Yon de kabrit manman m genyen isi pou li vole yo mesye e la fem mal wi neg. E la fem mal anpil mesye. Kotem jwenn neg sa mesye mwen konn sa map fe ui. Konnen li pa konnen m lè map griyen dan ansanm ave li li panse jen neg m ye lè menm jan ansanm ave mwen menm lè wem la ansanm ave m soti lwen men met sou mwen woded. Soti lwen men met sou mwen neg yo toujou panse m. Pè je kabrit bon sim malad la sa kòman wap mennen m lopital mèsi sèl si w yo m m te ka di m mèt konfyans mwen yo granmoun nan mache fè ti marinad nan tout solèy tout bagay men la rèd mèsi se plen e m pa konn kote m bwè jwenn misye la non menm m pa konn kote m bwè jwenn misye mèsi.

Lèm di sa menn lèm chak a chak fwa map di bagay la map fèl mal men mwen oblije men map oblije yo deja pèdi de vye kabrit manman m genyen map mache vann pou marina ta sou lèt cho men map mache vann vye kabrit yo menm map mache vann vye kabrit yo menm esak fè m nèg wèm depi wèm pa konnen nèg nan zòn nan map san pitye pou li mòde san pitye epi yo menm.

Pa kitem jwenn ou kwazew ti jounen w ankò non.
Ey fout djab la, sanble gon bagay kap fèt la, kitem fon ti chita la m sou sa kap fèt la. Santim bouke la, fon ti chita la m gen kontwòl zòn nan. Ala sanble gen moun tou kap mache nan zòn nan, zòn nou pa lou silvouplè. Woy kanparan, kanparan, kanparan. Sa gen la, sa gen la, sa kap fèt. Woy se yon moun. Mwen pran pa ou. Mwen pa kab ou kale zam e mouchwa sou mwen. Depi lè pa kab wè fin rale mouchwa sou mwen an, m pa santi m menm moun nan ankò gran pa. M pa santi w menm moun nan non. M ap met nanm ou sou ou. Men, se mwen menm ki mèt kanton an. Se mwen menm ki gen boutèy sa a. Se pou m mete tout lòd nan dezòd.
Wi.
Alò atake l nan fòs. Depi mwen gran pa ou. E atake l ban mwen. Wi. Se mwen menm ki voye w mwen menm piman bouch.
Misye! Oh! M santi m vin malad tout an an! Mesye! Se pa zòn, zòn nan chaje malfektè? Heyy! Zòn nan chaje malfektè? Yon nèg annik rale mouchwa sou mwen m pèdi nan men m. Yon lòt vini rale mouchwa l mete nan men m sou mwen. Oh! Sou kesyon retire nan met nan. Se jis nan zòn nan ka gen malfektè. Hey zòn nan ka gen malfektè. Bon bagay. Anvan misye te ale mouton an ye. Li pat di Willy te vòlè 2 kabrit. Sa malfektè sa ki touye Willy non mesye.

M pa baw konsèy pou al nan mouda misye tande. Mwen menm ki konn sam pran zanmanm. Ok dim non e kisa e kisa misye fè w menm. Zanmanm se mwen menm ki konn sam pran. Wè misye.
Pou yon w la kisa w pran. Zanmanm misye yon malfektè fini misye ye zanmanm misye rale mouchwa sou mwen se.

Ou pa ka parèt pou di se li menm ki do se misye se misye kòman misye rele menm m pa konn non misye non mwen menm ou pa ka di se li menm ki do sa Men se ti piman m rele brother ti piman m rele ou pa ka di se ti piman ou pa ka di ou pike la menn ou pa ka di se ti piman ou pa ka di se ti piman ki do sa epi pou l al bay misye pwoblèm toujou pase mwen menm la m deja ansanm avè w e patnè m ou ye nenpòt sa l ye a m pa ka trayi w manchèt sa la kouzen jan w wè l ye a la nèg pa m.

Ok po pogolou eske li tankou ou jwenn kabritan nan men misye ki fò di se li k vòlè yo menm.
Menn mèt pawòl la y silans ou menm ou pran pòz pi cho. Anmeyy ou pral wè sak pral rive w la baz. Sak pral rive m la. Ou pral kraze w menn. O non de sèl Dye sa map sèvi.
Mèt yo pran se kòl la menm.
Se kòl la menm.